Mwen di a byen. Laprès brezilyen jodi an yo di ke Brezil oblije revize plan estratejik li te genyen. Se tankou yo te vle di m ke yo te pran Ayiti a la lejè.
Yo pa t pran Ayiti kòm yon bagay ki pral ba yo pwoblèm. Se yon pòs a la lè, yon lèt a la pòs. Aprè sa n fè yèswa la. Mentenan, mentenan. Mwen m sot di madam Monique André yon bagay lè m rele l talè a, se mwen ki rele l toutalè a 4 è konbyen an. M di madam madam Monique André si m te genyen posibilite an mwen menm Alex François match vandredi a m pa tap jwe l. Sa se opinyon pa m. Mwen wè jan Argentine te demoralize aprè sa defèt fas a Lespay. Se sa a.

Fas a lekip de la Nouvèl Zeland, si lè Brezilyen, lè Mawoken e lè Zekosè ne fas pa atansyon, Sè ki mou son pa de zòm. Malè Antwàn nan Gomyen pa wè sa m kite pou yo. Sè mou mesaj. Men lè w gade ekip Pewovyen nan dènye tan sa yo ki pa kalifye pou la koup di mond, se vre ke 2019 yo fè final Kopa Amerika, dènye Kopa Amerika 2021 yo te fè kar de final batu pa Lajantin 3 a 0. Mwen kapab di tèt ou ke ekip Pewou an, eliminatwa koup di mond 2022 e 2026 yo pa kalifye. Se vre ke yo pa lan gwo epòk jenerasyon avèk dèfè tankou Guerrero, Jefferson Farfan ki vrèman te trè bon e san zoubliye e Portia Gayese. Men Pewou, Pewou rete Pewou. Yon foutbòl m kapab di ki Trè koryas, fizik, ki trè rapid, elektrik. elektrik.
Jwe kont yo ap ban nou yon ide sou ekip Conmebol la ki se le Brezil. E bizaman 2016 ou te nan menm gwoup ansanm avèk yo, nan Centenario a, antre Brezil epi e sans oubli la seleksyon peruvienne de football. Sèt fwasi nap jwe Peru an atandan ke nou afwonte le Brezil 19 kap vini la a. Bon, yè swa mesye, m te vrèman satisfè paske pou yon fwa m t asiste a yon match de lekip nasyonal kote m kapab di pèfòmans lan te abouti, abouti a tou lè nivo. Match la te gen teknisite, li te gen anpil pwofondè. lè m di pwofondè m pa vle di pwofondè de ban paske nou gen anpil jwè k antre ki fè diferans lan, li te gen anpil agresivite e menm nan ti moman nou te vrèman dominan antre gimè si w vle nan premyè mitan, 10 premye minit yo, te gen kanmenm de bon plasman, te gen kanmenm anpil jwè ki pote anpil èd defansiv. Donk, an n al nan match lan kounya la, ouvèti skò lan vini avèk Providence ki fè yon gòl kanmenm trè enpòtan paske nan moman gòl la rive a se kote le cours du jeu. E gade maestria ki genyen nan gòl sa paske Wilson Isidor apiye l sou Providence, Providence ki sipoze kanmenm redouble pas lan a Wilson Isidor refize misye kanmenm fè Cavalier sèl. Li fè apèl la.
Li fè, Isidor fè apèl la, misye refize epi misye pral kanmenm pote sou aksyon sa avèk yon pich nèt, yon gòl kanmenm ekstraòdinè epi aprè se pral yon avalanch, se pral yon spektak kanmenm de Haut-Vol, nou wè 2 jwè kanmenm ki trè enplike, ki kanmenm trè laborye, m ap pale de Wilson Isidor, de Providence, de Casimir, de Carlens Arcus ki pa se desizif. Donk nan match sa on a tou vu, on a tou vu e m kwè ke Sébastien Miné kapab di jodi an ke li gon ide de petèt sa l pral kanmenm pwopoze nan koup di mond an tèm de jeu. Paske gon moman done Mèt François, nou te konn ap plenyen anpil menm lè seleksyon an genyen match, menm lè l pèdi, nou menm nou toujou kanmenm ap di se yon seleksyon defetis paske

Ekip la pa dwe euforik tou, men fòk ekip la, se yon match ki bay ekip la konfyans, ki wè bon debi 2 nouvo veni tankou Dominique Simon ki jwe yon gwo match anndan tèren avèk Lenny Joseph ki bitè. Premye balon, premye gòl. Wi, donk
se yon ekip ki anlè pwogresyon.
Bon, nou pè pou ke pè atak k ap kòmanse match. Ecos lan se pa Lenny ak Isidor lap ye. Bon se sal dwe ye. Bon se sal ta dwe ye.
Sal ta dwe ye. Lenny ou byen Lenny avek tout Isidor ap komanse. Non 4 4 2. Depaman de fòm moman Lenny se 16 gòl e 5 pas nan feyink varos premye match premye gòl avek seleksyon ayisyèn nan e Wilson Isidor nan tout atakan ki gnyen kap jwe la apre Lenny ki fè plis gòl ke li se li menm ki fè 6 gòl nan premyè lig lan. ki kondwi ekip Sunderland nan a Europa League sezon k ap vini an. E misye fè gòl sou Dibou, li fè gòl kont Chelsea. Ale retou li fè gòl kont Emiliano Martinez e li fè gòl sou Everton. Se yon jwè ki an grand fòm, rapi. E pi lòt bagay tou, parapò a lòt 9 nou gen nan ekip la ki se Pierrot avèk Nazon. Ki pa gen pwofil ditou.
Wi, li son atakan ki, se yon atakan aksiyal ki bokou pli konplè e ki.

Dans l'attaque surtout Gon problème de riche paske on nèg tankou Sébastien Migné jodi an la si lap konpoze. Plas yo chè. Tèt li ap fèl mal mèt la, son kas tèt chinwa. Plas yo chè. Gon gwo konkirans donk se pou le byen de lekip si bon anndan tèren avèk rive Dominique Simon li prèske menm bagay la tou donk ou imajine w si Gòbi te vini tou ansanm a Dominique Simon donk nou pa pral pale de jwè ki pa vini men anndan tèren an m te kwè ke parapò avèk pwofil Dominique Simon e stil de jeu l li sa l ka pote pou nou li li pi konplè epi li Sa lap pote a nou nap plis bezwen l ke ke Leverton dayè li gen plis abataj li plis ka donk li rekipere se yon meyè rekiperatè ke ke Leverton epi frap de bal li a li fon frap yè m pa konn sa pòtye newozelandè a te gen avèk Dominique Simon li manke touye pòtye a Dominique wi li fon frap de bal epi piblik la anflame estad la anflame. Si se pòtoprens li fè sa.

Te gen James Massin, te gen dèmid zan defansif ki wobist, ki gen gwo frap, ki gen gwo abataj, men sa fè kèk tan nou gen dèmilye ki plis fen, ti Danley, ti Bellegarde, men misye gwo gason e li konn jwe, pa gwo Casemiro non, misye konn jwe li menm. Misye altène le jwe long e le jwe kou, sa ke sa ke nou pat gen, epi lè w gade, m kapab di ofansivman e defansivman misye vrèman ede nou, e se jwè sa ke nou te manke, dènye pyès puzzel la, e m panse son mitan teren ki dwe fèt a 3.

Se yon gadyen ki gen anpil eksperyans. Se kapitèn seleksyon an. Li jwe ak pi aje la.
84 byento 38 tan. Johnny blese, nou sonje sa. Wi. Lè misye al blese, yo di misye ke oubyen ou jwe sezon an pou Bastia, klèb ou, oubyen pran yon chans opere. Johnny Placide. Misye fè operasyon an mas. Johnny. Johnny fè operasyon an Mars. Depi lè a Johnny pa Johnny Plastik pa jwe pou l ankò. Se te premye match Johnny wi. Wi vrèman vre, Johnny fè yon bon tan deyò teren. Wi l te konn ti ezitasyon Sa vle di ke
li di ke pito m fè operasyon pou m gentan prè pou koup du mond lan olye m fin jwe sezon avèk Bastia. Pou mwen fè operasyon aprè. Bon koup du mond se chak 4 ans sa jwe. Pou mwen fè koup du mond. M dakò wi.
Epi Placide pa nan koup du mond ankò. La metenan.
Se sèl e dènyè koup du mond li. Lè jwè a fè kalkil sa poul prezan. E hier soir se vre gen moun kap al dim ke Alex lèw fè chanjman Johnny Placide pou fè Alexandre Pierre antre ou pa menm rann ou kont de sa. Bien sur ke Alexandre Pierre map gade vizyon misye degajman misye yo misye bon nan sa yo. Misye bon nan pyel. A Johnny jwe depi 20 mars 2026. Vwala.
Bastia Rodez se te yon man nan Ligue 2. Vwala.
Donk dènye match li an mars. Yon moun ki fè tout tan sa k pa jwe, match sa l jwe yèswa ap ede l. Match vandredi an ap ede l. Sa ap fè l reprann dè reflèks, dè otomatism pou ke li reprann gou a la konpetisyon, antrene anpil paske se yon jwè k pa t nan konpetisyon. Sonjou ak pat nan konpetisyon yè swa le but de Pierrot egalman de la tèt. 34 ème gòl li an seleksyon pou 51 match. Sa rasire Pierrot.
Men dènye gòl Ayiti an mesye.
Duc Lacroix? Dènye gòl Ayiti an Duc? Wi Duc Lacroix. Mwen raple m de regrete memwar mèt Herbert Saintil, pwofesè de matematik de son eta. Lè ap etidye asenptòt.

Gon bagay ki rele curviligne. Son tir banm reprann Patrice Dumont yè swa.
Sèl fason pou balon sa te gòl se sa ke Duc Lacroix fè avèl la. Pa gen anyen ankò.
Pa gen ankenn mwayen ankò pou boul sa gòl nan foutbòl. Alò nan tenis nou ta di son kou lifte jan misye fè lifte. Misye pran balon an enteryè pye dwat.

Nou pa bak tout cheny nou wi cheny seleksyon an se goche latral goch enben cheny seleksyon an Ange Djo te met anpil ekla sou sou li nan sou li a esak fè balon an sa vle di ke balon sire epi yaya li bwose balon an epi balon an fè ap fè konsa gadyen podyab ki wè balon an gadyen Ange gadyen Ange men li paka pran balon an sonje lè map jwe foutbòl mesye men mèt lan.
Pòdepè?
Ou pat koute kite kite Pòdepè Alex? Ann avanse monchè. Bon misye ki bon.
Kounye a lè w al lekòl la w al pran mastè nan jechecholoji. Ann avanse zanmi. Mentenan mesye tou le 4 gòl Ayiti yo se 4 bèl gòl, se 4 gwo gòl e mwen m panse ke si vous êtes l'entraineur de l'Ecosse si w antrenè Brezil, Ancelotti, si w se antrenè Mawòk Fò w di tèt ou, Mesye, ban m chita avè nou ankò, fò n redouble de vijilans, fò n fè sesi sela, pa rete di, o, nou se Brezilyen, nou pral e Ayiti pa vle di anyen. Yo pral minimize nou. Mwen m di nou, moun ki te konn doute yo, kontinye doute de Ayiti. Mwen depi lè m nan radyo sa, m ap pale nan Spòtisibo, mwen m toujou di nou, Ayiti pral trè lwen nan koupdimonn sa a.

Si lekòs ki bay konje lakay yo.
13 13 jwen kap vini la. Poko konje yo ban nou demen an konje 4 jwen an yo fin di mesye a fèt 24 desanm oubyen 25 desanm Wap pale de ti tonton an lòt Kounya men yo di fèt dye demen e se fèt dye demen demen pa gen travay pa gen lekòl pa gen anyen demen pou fèt dye. Men lan ki ane l fèt?

Mesi a fèt la ban nou jounen pou nou penpennen pou nou fè bon depi nan lajounen paske se kalifye map tou kalifye le 19. Men fòk ekip la rete.
Map tou kalifye le 19. Premye semèn se fòk fòk ekip la pa euforik fòk ekip la fòk fòk 4 zero a pa fè ekip la gen lagwosite. 4 zero a se douzyèm fwa ke Ayiti bat 4 zero games nan tout istwa nou nan tout istwa nou premye fwa nou bat 4 zero se 8 avril 1947 lè sa nou te bat Antini Alandèz 4 zero e yèswa avan match sa dènye fwa ke nou te bat 4 zero se te Monsera nou te bat 25 mas 2023

Kap wè w kap pranw. Jwè sa ki fòme nan Paris Saint Germain Dominique Simon. Wi, misye fè Pari, li pase nan premyè divizyon Tchèk, jodi an li an D1 Slovak, li te jwe an Jòrji tou. Misye gon bon CV e lè wap gade jwè l an de pwofil, Li jèn ti gason.
ou wè son 25 an.
Men tout fwa ekip la gen bagay ki pou amelyore. M gon zanmi m ki rele Stanley, Stanley Fefe, misye voye di Alex, si m te yon Dominique Simon m tap di Dominique Simon fè sware ak madanm nan pou mwen. Madanm Palmin?
Wi.

Aprè gwo sezon Alisson nan. Malezman papa misye vin mouri, papa misye mouri nwaye lan yon pisin ke li genyen lakay li. Men depi lè a Pòtye sa pa menm Pòtye ke nou te konnen an. M pa m pap di se yon krab e ase lè n di krab la se yon fason de pale men ekip pa nou an sa nou gade ki jwe yè swa yon ekip konkirant yon ekip m kapab di ki ki ki ki konbatif e gòl ke nou fè twazyèm gòl la se yon gòl yo sipoze montre nan tout gwo lekòl foutbòl.

Fon match Ayiti jwe sou TikTok ah pou nou wè konbyen lyon nou tap voye ale. Match football paka tonbe.